Pastè Muscadin kandida pou prezidan. Dorilas Mackenson, di Pwofèt Mackenson, kandida pou senatè. Nou ta gen Pastè Muscadin kòm prezidan Dayiti epi Pwofèt Mackenson kòm senatè nan peyi Dayiti, ki sa sa t ap pote pou peyi a? Èske sa t ap fè peyi a dibyen? Èske sa t ap fè peyi a dimal? Tande medam se mesye, 2 mesye sa yo se 2 lidè relijye yo ye, nèspa? Yo chak yo gen legliz yo ki ap dirije, yo gen yon asanble ki depann de yo k ap swiv yo, kit youn rele tèt li pwofèt, kit lòt la rele tèt li pastè, yo tou lè 2 ap jwe menm wòl. Ok, yo tou lè 2 ap fè menm travay, yo gen menm djòb. Ok? Yo tou lè 2 gen legliz yo yap dirije, yo tou lè 2 se des leaders religieux. Pawòl la di, on rekonè l'arbre par son fruit, n'est-ce pas? Ebyen nou pral gade karakteristik 2 mesye sa yo. Nou pral gade konpòteman oubyen karakteristik lidè relijye doun manyè jeneral. Pastè yo. Ok? Nou pral gade konpòteman yo doun manyè jeneral. Piske on rekonè l'arbre par son fruit, ebyen nou pral gade pou nou wè ki aksyon mesye sa yo abitye poze nan sosyete a deja. Ki fwi yo abitye donnen nan sosyete a deja. Medam e mesye, dabò, on lidè relijye ou yon pastè, se yon moun lèl pale, Tout moun reponn amèn. Se ak sa li abitye, se konsa l konprann lavi, se konsa l fonksyone. Li pa abitye avèk moun k ap poze l kesyon, k ap di, Pastè, m pa vrèman konprann sa w di a. Poukisa se konsa w di l? Pastè, se pa konsa sa fèt. Pastè, e pa sa lalwa di. Li pa abitye avèk radòt konsa. Ou konprann? Li gen 5 an, 10 an, 15 an, 20 an, 25 an, 30 an l ap fè metye wè l ap fè a. Ou konprann? L ap fè metye wè l ap fè a. Depi l pale, on sèl mo l ap ret tann nan bouch ou se amèn. Se a sa l abitye, medam e mesye. Lè w al kanpe sou chè a, chak sa l di, l ap tann yon grenn mo nan bouch asanble k kanpe devan l lan. Amèn, pastè. Mentnan, imajine nou yon segond, moun sa a li ta retwouve l nan yon konsèy dè ministr, pa egzanp, kote ke li gen dè moun ki petèt byen fòme nan yon domèn kèlkonk, ki byen, ki son ekspè nan yon domèn kèlkonk, epi k ap demanti l. ou byen kap dil non non prezidan se pa konsa non e men kijan men kijan men kijan li di a monchè m di w e sam vle fè non non non non prezidan nou pap ka fèl konsa non nou pap ka fèl konsa paske si nou fèl konsa men ki rezilta nap jwenn imajine nou yon segond sa kap pase nan yon konsèy de minis avèk yon lidè relijye yon pastè wap dil se pa konsa sa ap fèt, sa pa ka fèt konsa, si w fèl konsa men ki rezilta wap jwenn, se pa sa la syans di, se pa sa la lwa di, se pa sa la konstitisyon di, imajine w sa yon segond. Moun nan gen 5 an, 10 an, 15 an, 20 an, 25 an, 30 an, 40 an, chak tan louvri bouch li tout asanble a di amen, se a sa l abitye, pou li menm se sa lavi. Pou li menm se sak nòmal la, e sak kòrèk la, kounye a pou la premyè fwa, li retwouve l nan yon deba kontradiktwa, li retwouve l nan yon asanble kote ke y ap di l non, sa pa ka fèt konsa. Imajine w sa yon segond. Sa gen nan yon chòk pou li wi. Sa gen nan yon chòk pou li. Paske li menm li pa fonksyone konsa. Humm! Li menm, kijan li abitye li menm se, menm si l vin la a, li pran vèsè biblik la, l tòdye l, li ba l sans pa l. Li entèprete l fason pa l. Depi l ouvri bouch li, tout moun di amèn. Nan mond pa l la, se konsa l fonksyone. Konprann? E konsa bagay yo mache nan mond pa l la. Li pa konn koze opozisyon, moun ap vin di yo pa dakò a sesi, yo pa dakò a sela. Nan legliz pa l la li menm se li k fè lalwa. Nan legliz pa l la se li k lalwa. Si l pran desizyon la, l pa bezwen konnen le pèp pa kontan, le pèp pa dakò, lakonstitisyon pa otorize l fè sa, se pa sa lalwa di. Le parlement ap bloke yon desizyon ou byen yon dekrè li vle fè pase. Li pa abitye avèk bagay sa yo. Kouman? Li pa abitye nan koze tande moun k ap vin di l men ki jan men ki jan. Anndan legliz li se li k fè lalwa. Anndan legliz li se li k lalwa. Atansyon medam e mesye yon ansanm de moun mwen kap pot tèt yo ban nou la kòm kandida atansyon ki moun nou pral vote ok se sak fèm pran tanm mwen swiv yon pakèt kòmantè yon pakèt analiz kap fèt sou kandidati de mesye sa yo aspè sa yo map touche yo la mwen pèsòn moun pa gade yo nan analiz yo a. Mwen pèsòn moun pa gade aspè sa yo nan analiz yap fè sou sa. Ayisyen atansyon avèk moun nou pral vote yo. Konprann byen medam e mesye. Mete sou sa m sot di nou la. On pastè. Ou byen on lidè relijye. Se on moun ki koz anpil moun zonbifye. Yo se de moun yo la menm pou yo zonbifye ou. E yo fè sa byen. Yo zonbifye ou. Yo tòdye vèsè yo jan yo vle. Yo fò kou. Tande! Nou janm chita fè yon diskisyon oubyen fè yon deba kèlkonk avèk yon kretyen? Yon deba ki gen yon aspè biblik oubyen yon aspè relijye? Nou janm chita fè sa avèk yon kretyen oubyen yon pastè kèlkonk? Kote ke ou pa ale nan menm sans avèl. Ou pa konprann bagay yo menm jan avèl. Ou pa wè janl difisil pou eksplikel pwen de vue paw la. Ou pa wè dèfwa menm palel pa santil ta dwe kite ou pale. Paske se pawòl pal la ki gen valè. Paske pawòl pal la nan tèt pal pawòl pal la biblik. Depi pawòl pal la biblik se fini. Se fini. Piske daprè li menm la bib se le liv de liv. Pou li menm pa gen anyen w ap di ki gen valè, pa gen anyen w pral di l ki enpòtan. Se pawòl pa l la ki enpòtan paske pawòl pa l la li di w li biblik. Afè pa koze ap vin chita fè deba, li pa nan deba avèk moun, li pa nan deba a moun. Pa gen anyen w pral vin di l ki pral fè sans. Sa l gen nan tèt li a se li menm paske li menm li di w sa biblik e pa sa Bondye di. Li di w non non e pa sa Bondye di, men sa Bondye di. Nou riske jwenn de moun la a ke nou vote met nan tèt pouvwa a ki pran konstitisyon an yo chire l yo voye l yon kwen. Konprann? Pa gen anyen nan sa konstitisyon an di ki enpòtan pou yo. Paske yo di yo menm la bib se le livre des livres. Konprann? Ou pa wè jan l difisil pou w fè yon deba ki gen aspè biblik oubyen relijye avèk yon kretyen? Ou pa ka fè l konprann anyen nan anyen. Lè l vini li menm l ap ansenye asanble l la, se tout sa li menm li konprann, malgre anpil nan yo yo li Bib la, yo pa menm konprann sa y ap li a, yo pa ka. menm eksplike w sa yo li a, yo vle pran l kanmenm boure l nan tèt ou, boure l nan kran ou. Se zonbifye yo zonbifye moun menm. E yo fè l byen ankò yon fwa. Nou pa janm poze tèt nou kesyon poukisa yon ti machann pistach. On ti madan Sara. On ansanm de medam k ap travay ka madanm. On ansanm de kòdonye, bòs mason, moun k ap travay nan faktori, machann fritay, machann chabon. Chak dimanch. Yo pran yon kantite nan ti lajan yo fè a, ti lajan pou yo te pran swen pitit yo, peye lwaye kay yo, yo pran yon valè ladan l yo pot bay pastè a kado. Yo pran yon valè nan ti kòb yo fè pandan semèn nan, chak dimanch yo pote l al fè pastè a kado. Nou pa janm poze tèt nou kesyon poukisa? Moun nan pa ka reflechi pou l di ke, men pastè a rich deja, poukisa pou m kontinye ap pot tout ti kòb mwen bay pastè a? Misye gen 3 machin pake nan lakou lakay li. Misye ap viv nan yon chato avèk madanm li ak pitit li. Konprann? Chak 2, 3 mwa misye vwayaje al ale aletranje. Al pran de lè, al pran bon van. Pitit pastè a lekòl aletranje. Mwen menm pitit pa m nan menm lekòl li m pa ka peye. Konprann? Se zonbifikasyon an wi. Se jwèt sa menm pastè yo, lidè relijye yo fè nan sèvo moun yo menm ke yo rele fidèl legliz yo a. Se jwèt zonbifikasyon sa menm yo fè lakay moun yo wi. Moun nan rive yon lè li pa menm ka reflechi pou pwòp tèt pa l pou l di ke poukisa m kontinye ap gwosi kont an bank Pastè a Wi medam e mesye lè fidèl yo ap pot ofrand epi dim nan legliz la se kont an bank pastè a yap gwosi wi mwen menm izino mwen dil ok pastè a gen dwa fèk fon ti tonèl la li met 4 pikèt li fon ti tonèl. Konprann? Li kòmanse ap fè ti jèn. Li di w, apòte lè dim e lè ofrann dan la mezon de Dye. Apòte lè dim e lè ofrann dan la mezon de Dye. Epi tout moun ap pot lè dim e lè ofrann. Nan mwens ke 1 an, li gen tan kraze ti tonèl la, li konstwi yon gwo chato. Al mande pastè Jean Marie la di w. Bon, m tande pastè Jean Marie mouri, petèt ke l pa gen bouch pou l ta di w sa, men al mande fidèl li yo. Ou konprann? Li gen tan konstwi yon gwo chato, èr kondisyone, yon seri de chèz, yon seri de ban ekstraòdinè, legliz li gen de twa etaj. Konprann? Sa se chato kote daprè li menm pou l adore Bondye. E chato kote l abite a li menm? Li konstwi tou le 2 nan yon ryen de tan, nan yon klen dèy. Nan yon klen dèy li gentan konstwi 2 chato, youn pou l adore Bondye, youn pou l viv avèk fanmi l. Majorite nan fidèl li yo ap dòmi nan ti kay an klisa dan. Chak semèn ou tande gon pwopriyetè kay ki vin met youn nan fidèl legliz li deyò paske fidèl la pa ka peye kote l rete a. Ou konprann? Chak semèn y ap voye pitit fidèl la tounen lekòl. E sa pa janm di pastè a anyen. Sa pa janm di pastè a anyen. Sa pa konsène l, sa pa regade l. Okontrè, si fidèl la vin tcheke l, l ap di, di l pa la. Di l pa la. Lè fidèl la ap pede rele l nan telefòn, pou fidèl la mande l prete yon ti kòb, li bloke fidèl la, li pa reponn apèl fidèl la ankò. Konprann? Nou pa konn yon seri de pastè, lè y ap rantre legliz la, ou pa janm wè kote yo pase yo rantre. e nan ti pòt dèyè yo pase. Ti pòt dèyè sa a tout moun pa gen aksè avè l. Konprann? Se lè dirijan moun ki pral syeje sou chè a se yo menm ki gen aksè a ti pòt dèyè sa a. Paske si yo pase nan ti pòt devan an, gen twòp moun ki pral lonje ti papye ba yo. Pastè, pastè, pastè. Konprann? Twòp moun pral lonje ti memo, ti papye ba yo. Mkonn twòp moun pral kouri sou yo vin di, Pastè, m ta renmen fè yon ti pale avè w wi, ou gen yon minit silvouplè? Twòp moun pral anmède yo! Yo pa pase nan gran pòt devan. Tande, se yon ansyen manm legliz k ap pale avè nou la. M batize, m konfime, tout bagay. Spa se menm legliz kap pale avè nou la. Ou konprann? E nan ti pòt dèyè yo pase. Ou pa janm wè kilè pastè a rantre legliz, ou pa janm wè kilè li sòti. Ou konprann? Se jwèt zonbifikasyon sa menm yo fè. Apòte lè dim e lè zofrand de la mezon de Dye, men dim sa ofrand sa, Li pa janm itil fidèl legliz yo anyen. Di m sa avèk ofrand lan, y ap pote l vini pou travay Granmèt la, pou travay Bondye fèt. Pou travay Granmèt la. Men ki travay travay Granmèt sa ye? se achte bèl machin, peye yon seri de vwayaj first class pou madanm ni pitit li, peye otèl 5 etwal ozetazini pou madanm ni pitit li desann. Ou konprann? Se achte sistèm son met nan legliz li pou l ka sonnen byen, pou l rale plis moun. ki pou pote plis kòb ba li nan legliz li. Se achte bèl enstriman mizik. Bon dayè, majorite legliz pwotestan, y ap fè mizisyen yo jwe tout jounen. Mizisyen yo ap jwe kwazad, y ap jwe revèy, y ap jwe chak dimanch, y ap jwe nan tout jèn, y ap jwe nan kòwòt. Konprann? Y ap jwe tout jounen, majorite nan yo, legliz la pa janm peye yo yon santim. Paske, dapre pastè a, mizisyen yo ap jwe pou la glwa de Dye. Li menm lè l vin preche, l pa vin preche pou la glwa de Dye. Li menm li vin preche, li vin fè ofrand, li vin ranmase dim. Konprann? Lè l vin legliz la li menm li vin ranmase lè dim e lè zofrann. Men mizisyen yo menm vin jwe pou la glwa de Dye. Li menm li vini pou lè zofrann e lè dim. Mwen di nou, pawòl la di, on rekonè lab pa son fwi. N ap gade pou n wè ki fwi lidè relijye yo, pastè yo, ki fwi yo donnen nan sosyete a deja. Se sa l ap fè la. E sa nap fè la a? Ok. Se sa nap fè la a. On rekonè l'arbre par son fruit. Tande. Si w vin poze kandidati w pou w ka jwenn on pòs nan tèt peyi a, men m gen dwa gade ki konpòteman w gen nan sosyete a. M gen dwa pou m gade l. M gen dwa pou m reflechi sou ansanm de aksyon ke m wap poze nan sosyete a. Kote w ap evolye a. M gen dwa pou m gade yo wi. M gen dwa pou m reflechi sou yo wi. Hay, m pa t voye rele w, ou vin poze kandidati w pou dirije peyi m nan. Ebyen ok pa yon pwoblèm. On rekonè l'arbre par son fruit. Kounya mwen menm map gade pou m wè ki fwi ou abitye donnen nan sosyete a. Ok! Ebyen nap kontinye. Nap gade karakteristik yon lidè relijye. Karakteristik yon pastè kèlkonk. Kit yo rele tèt yo pwofèt, kit yo rele tèt yo pastè, on san fou! Yap fè menm djòb, yap fè menm metye, yap fè menm travay. Ajoute sou sa m sot di nou yo la. Men yon pastè. Se pa de fanm nèg sa yo tay anndan legliz ki ap dirije yo non. Se pa de fanm madan marye lòt fidèl ki nan legliz la. Madan marye mizisyen yo. Madan marye dyak legliz yo. Madan marye frè ki nan legliz la. Se fini pastè yo fini ak ti bout anba medam sa yo wi. Se pa de fanm anndan legliz la nèg yo pap taye non. Madan marye lòt frè ki legliz la, madan marye lòt frè kap vin mande yo konsèy sou sou maryaj yo, sou ou konprann, sou vi de fami ke yap mennen anndan kay la. Nèg la ap vin mande yo konsèy lè gon ti bouch louvri, lè gon ti pwoblèm, se pastè a kap fè jij. Se pastè a kap mete lòd nan dezòd, se li kap bay moun yo konsèy. Epi e li kap fè bwa pou madanm nèg la menm. Men, istwa sa yo nou konn tande yo toutan. Men, e pa mwen kap vin rakonte nou, bon, nou konn tande yo toutan. Ankò yon fwa, nap gade konpòteman moun yo. On rekonè l'arbre par son fruit. Nap fè du coq à l'âne. Dezole pou sa. Mwen di ke tout kòb ke fidèl yo ap pote legliz la, kòb sa yo se ti lajan pou moun yo te pran swen pitit yo, pou yo te okipe tèt yo, pou yo te peye lwaye kay yo, pou yo rete, konprann? Men de preferans, kòm gen yon lavaj sèvo ki fèt pou yo, kòm pastè a lave sèvo moun yo, li di yo se kòb moun yo ap pote pou travay Bondye fèt, li zonbifye yo, e byen moun sa yo fè tout vi yo nan esklavaj la. Yo fè tout vi yo, yo esklav pastè a. Y ap pote lè dim e lè zofrann dan la mezon de Dye, men yo menm ti kòb sa pa janm retounen sou yo. Konprann? Y ap voye pitit yo tounen lekòl tout jounen, pastè a fè tankou l pa wè sa. Konprann? Sè a gen nenpòt 3 zan lap met menm ti soulye a pou vin legliz tou lè jou ti soulye a fini pastè a fè kòm sil pa wè sa apòte lè dim e lè zofrann de la mezon de Dye konprann frè a ap mache gade van ap bote l tèlman nèg la mèg. Tèlman l pa gen fòs li pa gen kouraj l ap mache pou l vin nan jèn. Anmwey! Li te fè yon jounen travay mason semèn pase a yo ba l ti kòb la, li bay di pou san ladan l. Paske se sa pastè a di l pou l ka jwenn benediksyon Bondye fò l bay di pou san sa yo rele ladim nan pou l ka jwenn benediksyon Bondye. Se van k ap pote malere a. Pastè a fè tankou l pa wè sa. Li pran kob la. Quel mechanste menm. Quel mechanste moun sa yo gen lakay yo menm. An mwen. M pa janm wè pèsòn moun egoyis konsa. Ou wè ti fidèl la lap soufri, ou wè afè fidèl la pa bon, ou wèl paka manje, ou wèl paka peye kay li, ou wèl paka voye timoun li lekòl, ou wèl pap viv. Apòte lè dim e lè zofrann dan la mezon de Dye pandan ke ou konnen se pa vre, se pa travay Bondye kòb la pral fè ou konnen, se travay pèsonèl ou regle avèl ou konnen. M pa janm wè de parèy mechanste de tout ma vi. M pa janm wè de parèy mechanste de tout ma vi. Moun yo mechan men. Mentnan yo bezwen vin dirije Ayiti. Yo bezwen vin dirije Ayiti. On mwen konnen lab pa soufri, mèdam zi mèsye. Kounya yo bezwen vin dirije Ayiti. Yo bay keple menm. Pasteur bay keple. Tande. Mwen mwen te toujou wè yo, yap kakaye, yap. Fè radòt, ou konprann, gen k ap lave pye yo bay fidèl yo bwè dlo a, ou konprann, ou konprann lè y ap fè lakòlèt se ranmase kòb, kote moun san dola yo, moun san dola yo avanse, avanse, yon kolonn moun pot san dola, kote moun desan dola yo, moun desan dola yo, avanse, avanse. Bon, m te kite yo ranse, ranse yo, y ap pran ti kòb yo, y ap viv lavi yo, bon, m pa t okipe yo. Men la a kounye a se diferan. Kounye a yo di ke yo bezwen dirije Ayiti. E mwen menm, m pa p janm sispann Ayisyen. Nou konprann? M pa p janm sispann Ayisyen, medam e mesye, m toujou di nou sa. Konprann? Mwen konnen lè w natiralize nan yon seri de peyi, gen yon pakèt avantaj ou genyen. M ta byen renmen gen yo tou. Men m pa p kapab vire do bay peyi m konsa. M pap kapab fèl m pa tande mwen menm iznon m pa gen kouraj sa a m pa gen kouraj sa a mwen menm pou mwen di m m vle sispann ayisyen m pa gen kouraj sa a pou m pwononse pawòl sa a konprann m pa gen kouraj sa a mwen menm pou m pwononse pawòl sa a pou m renonse a nasyonalite ayisyèn mwen pou m di m pa vle kontinye ayisyen. M pa gen tout kalite kouraj sa mwen menm pou m fè pou m fè aksyon sa. Nou konprann? E kòm m ap rete ayisyen, kòm m ap mouri ayisyen, la kandidati de mesye sa yo entèpele m. M di la, non, la, m pa pou ka rete ap gade sa konsa paske Ankò yon fwa, lè yo nan legliz yo, y ap zonbifye yon seri de moun, ou konprann, y ap foure men, kase pou èt ti malere pran lajan yo, ou konprann, lè y ap imilye yo, lè yo fè yo tounen esklav yo, lè y ap zonbifye yo, bon, m pa okipe yo. Men kounye a la, lè yo vle vin foure men yo nan dyakout pèp la, La a m pa bezwen ba nou manti medam e mesye kote m chita la ou met pike m ou pap jwenn san. Paske mwen wè deja koman yap kase men ti malere yo ti malerèz yo nan legliz yo pou yo pran lajan yo. Mwen wè koman yo fè l, yo fè l san jèn, san konsyans. Konprann? Yo wè ti malerèz la, se pistach griye l ap vann, se fritay li l ap fè, se ti pate kòde l ap vann. Chak mwa, yo pote yon anvlòp lonje ba li kanmenm. Chak mwa, yo gen yon anvlòp y ap pot ba li kanmenm pou l met dim nan ladan l. Men sa se de la mechanste! Ou wè moun nan se ti pistach griye lap pwomennen men chak mwa ou gen yon anvlòp wap lonje ba li pou l met dim ladan l ba ou e ou konnen lajan dim nan se kòb pou al banbile pou al pran plezi w. Ou konprann menm? Se de la mechanste. Se yon seri de moun ki san konsyans. Se yon seri de moun ki san konsyans, medam e mesye. San zokin pitye. Metenan yo bezwen vin dirije Ayiti. Ok, medam e mesye. Se sa pastè nou yo ye. Se sa lidè religye nou yo ye. Des moun ki la kap ranmase lajan. Des cupides. Maintenant banm repoze nou kesyon m te poze nou nan komansman video sa a. Pasteur Muscadin kom prezidan Dayiti. Profèt Mackenson kom senatè. Kisa sa pote pou peyi a?

Epi antre parantèz, Lizon antre lè liy. Chèchon la ptit bèt, antre parantèz, Lizon antre lè liy. Se konsa chanèl YouTube mwen an rele, se sou chanèl sa mwen pwodwi tip de refleksyon sa yo. Kote m pale sosyete, m pale politik, m pale relijyon, m pale de vwayaj, m pale de tout sa k ap pase sou bout tè Bondye a. Ok? Epi tou nou ka swiv mwen sou Facebook tou. Mwen gen paj mwen sou Facebook tou ki rele Lison Entre Les Lignes. Ok? Lison Entre Les Lignes tou kou. Epi nou ka voye yon email ban mwen sou lison entre les lignes a commercial gmail.com. Lison Entre Les Lignes an fransè a commercial gmail.com. Epi nou ka rele mwen nan 07 47 81 63 79. Ok map viv an afrik medam mesye nan peyi ouganda sa vle di si nap kontaktem nou pa ouganda mete plis 256 devanl ankò yn fwa se te frè nou izno jean François ebyen nap kwaze trè byento nan lòt video lè gason pa pach lè fi bizou bizou kenbe la tchaw.